Timoun ap wè moun atè, sou wout, lè yo pral lekòl, mouri, tout bagay sa yo kreye dè twomatism, dè chòk ke ratrapaj lekòl pa korije. Donk se yon jenerasyon de twomatize ki te la deja e nap fabrike yon pwochen jenerasyon twomatize, si n pa rezoud pwoblèm sa, se pwochen timoun 10, 20, 30 an ke nap fabrike la semèn sa yo la. Donk pwochen deseni an Ayiti ap jwe jodi an. Ratrapaj lekòl ka parèt pi fasil ratrapaj kalandriye paske se jou lekòl. Men la ankò, lè pa egzanp yon timoun mal konprann adisyon, soustraksyon, miltiplikasyon, divizyon, li pap janm ka konprann fraksyon. Gon seri de konpetans de baz lè yo pa byen enstale, ratrapaj pa ka fè anyen pou ou. Donk n ap jwe avèk bagay serye. Se pa yon batay. yon pati politik kont yon lòt, yon moun ki pa renmen yon moun, se yon jenerasyon ke n ap mete an danje la jodi a. E pawòl sa a, lè n di sekirite pa ka tann avan menm lekòl la, e se pou sa n te rankontre semèn sa a anpil direktè lekòl, piblik, prive, kongreganis nan zòn metwopolitèn Pòtoprens lan, nou te rankontre avèk sendika lansenyan e minis jistis la, madam Emily Mice Prophète, nou fè yon bon tan chita pale. pou ke efektivman nou wè kijan nou pral sekirize pi plis perimèt nan zòn metwopolitèn lekòl Pòtoprens, men se pa Pòtoprens sèlman, genyen fwaye tou nan zòn Latibonit. Donk son pwoblèm trè grav de sekirite piblik ki poze nan peyi a e ke sosyete a dwe reyaji. Gen anpil sijè tabou, m te trè kontan wè anpil sendika anseyan te gen kran poze yo. Sa n ap fè avèk lame pa nou an? Eske lame pa nou a ap yon lame purman ki gen misyon l genyen an? Oubyen eske yon lame k ap gen zam? Se kesyon sa m t ap tande sendika yo t ap poze. Kilè y ap retire anbago zam pou n gen yon lame? Eske se chwa sa ke n ap fè? Nou gen yon bann sijè tabou nan sosyete a. Ministè Edikasyon Nasyonal pa ka rezoud yo pou kò l. Menm yon gouvènman, sitou gouvènman tranzisyon, pa ka rezoud yo. Se sijè pou sosyete a abòde nan pwofondè l paske lapatri an danje. Nan sa n ap viv jodi an, fò nou kapab poze pwoblèm sekirite piblik la ki pa sèlman yon kesyon de zam tou, se enjistis sosyal kimile sou plizyè jenerasyon, eksklizyon, se yon bann fenomèn ki mennen sa. Donk wi, ministè ap eseye fè sa l kapab pou ke 142 jou lekòl nou te di k te rete apati 3 janvye a, nou eseye boukle yo. li pa p posib nan anpil ka. Nou pral eseye gade o fur et à mesure ki jan nou kapab fè konpansasyon aprantisaj. Nou pral mete vitès pou nou rekòmanse emisyon nou t ap fè nan radyo yo pou e lekòl a distans pou klas pou moun fòme yo ki gen plis chans ale avan. Ke se nan domèn medikal, ke se nan domèn lekòl, m ta ka di se de sèvis piblik vital pou yon peyi. e lè nap kontinye pèdi moun sa yo menm lè nou ta fin rezoud pwoblèm sekirite a ta retounen anpil nan moun sa yo pap tounen paske yap deja pran pye lòt bò a donk sa kap fèt la depase yon ane lekòl e lè w gade moun ke chak fwa yo arete nan fenomèn banditism se jèn gason jèn fanm. ki gen mwens ke 30 lane, majorite. Sa vle di sa gen 30 lane peyi a ap fabrike de moun ki pratikman de devyan, de moun ki pa ka adapte yo a sosyete a, de moun ki pou diferant rezon gen difikilte. Men sa vle di ke laj ti moun sa yo, anviwon mwens ke 30 lane sa, ki se 70 pou san popilasyon peyi a, ebyen sitiyasyon sa, sa vle di se 3 deseni. kote ke lekòl ap mal fonksyone, pa fonksyone byen, refòm kourikoulòm manke fèt pou kapab fè fòme sitwayen ki retwouve, m ta kab di, imanite yo, pou yo patisipe. Men, si n pran l sou yon tan ki pi kout, lè m di se pa yon ane lekòl ministè a, Leta a dwe sove, se yon jenerasyon. Paske, apre peyi lòk ki te bloke peyi a 2019, 2020, Covid 19 bloke peyi a. Kou an liy ki pa ka fèt tout bon, ki pa ka bay rezilta tout bon nan kondisyon Ayiti ye. Fenomèn Bwa Kale ki te bloke peyi a pandan 3 mwa. Lè w pran tout fenomèn sa yo pandan 4, 5 ane, se pa sèlman 20, 30, 40 jou lekòl k ap pèdi nan ane lekòl la. Lè w fè adisyon sa, se pratikman prèske ekivalan yon ane lekòl ou sot pèdi pandan kat dènye ane yo. E sa, li gen konsekans a de nivo. Se de konsekans ratrapaj pa ka korije. Premye konsekans ratrapaj pa ka korije, se twomatism e vyolans psikolojik ki nan sèvo timoun yo. Nou pa bezwen spesyalis an newosyans pou n konnen ke tout jenerasyon w wè la a, ki nan lari an, anpil nan yo ki nan gang yo, ebyen se prèske 20, 30 lane de sa yap viv kòm chòk nan peyi a. Peyi ki pa janm stab, monte desann, rivalite politik, batay, difikilte pou peyi a stab pou gen kwasans ekonomik, pou atire envestisman, pou sektè prive nasyonal kapab travay, bagay sa yo gen anpil konsekans, vyolans. pou matyè egzamen yo, men sa pa ka rezoud gwo pwoblèm fondamantal ki la. Difikilte ke sa genyen tou, se ke malgre difikilte yo, gen de lekòl kanmenm k ap travay, genyen k fèmen, sa vle di se kòman pou ajanse l pou tout moun genyen menm chans, menm opòtinite nan evatyalite egzamen evalyasyon k ap genyen.
Ebyen se la tout difikilte egzèsis la, son egzèsis ki trè konplèks. N ap fè defis, n ap fè fas a yon defisi daprantisaj pandan plizyè ane. Se pa ane sa a. Se pou sa m di w fokis la se pa vrèman sou ane lekòl la. Ministè nan kad kourikoulòm jan l ap bati an, se pa sèlman ane an ki deja an gran difikilte pou anpil lekòl. Sa n pral eseye veritableman mete fokis sou yo, se klas egzamen fen sik yo, nevyèm ane fondamantal, egzamen bakaloreya, se la nou pral mete fokis pou nou wè kisa nou ka sove, paske nou pa ka gen yon baka a demi, ni nou pa ka di nap. M te wè yon entèvyou ke w te bay, ou pale jisteman de sa, ke pa rapò ak sitiyasyon sa ekstrèmman konplike an previzyon de egzamen, ou di bakaloreya, e diplòm moun nan ap jwenn nan se yon diplòm ke l ka vwayaje avè l, ou pa ka nan Baka lejè, ou pa ka nan chèche sitiyasyon kòmsi pou teni kont de reyalite pou fon egzamen kòmsi pou tout moun ka degaje yo bon, menm si ou te ka fè bagay sa yo nan klas ki petèt pi ba.
Ebyen, ou byen poze kesyon an. Non, pa ka gen bak. Pwog. Alò, kòm egzamen bakaloreya mezire konpetans si moun nan gen sou 13 lane, se pa sèlman sou ane, dènye ane l fè klas segondè 4 la. toujou gen mwayen pou evalye konpetans moun lan, èske li gen konpetans pou l antre nan inivèsite ou nan lekòl pwofesyonèl teknik siperyè. Ou ka toujou fè l, menm lè gen defisit nan dènye ane a. Pakont, gen de konpetans ou pa ka jwe avè l, fò l enstale, fò l genyen l kanmenm. Donk, gwo pwoblèm nou la jisteman se klas egzamen yo. Fò n gade ki dispozisyon k ap pran. Se pou sa nou dekrete lapèmanans avèk. òganizasyon ki reprezante lekòl yo, Komisyon Episkopal Legliz Katolik, Komi federasyon Ekòl Pwotestan, Konfederasyon Sektè Prive de Ledikasyon, Asosyasyon Sektè Prive Edikasyon, Sendika Anseyan, s ansanm pou n jwenn solisyon paske ministè a pa gen solisyon an pou kò l byensi. Nan mwen menm, e ki pran yon bal nan kou nan sal klas e nan ekstèna a, nan Pwidans, e ki jodi an nan lopital e nou espere ki pral trè byento kapab antre nan sal operasyon, operasyon trè delika e mwen fanmi nan ap pase yon eprèv trè difisil, madanm Niton an patikilye ki akonpanye l e ki son pwofesè lekòl tou, pwofesè lekòl nasyonal Repiblik Nasyonal Dèzetazini ki enkonsolab.

men ki soulaje paske yo te kidnape yon lòt pwofesè tou, pwofesè Henry Rock Isidore, pwofesè lise Lasalin, ki jwenn liberasyon l yè maten. Donk, se yon anbyans ensekirite e trè difisil ke. Kontèks ekstrèmman difisil.
Trè difisil e m abitye di lekòl pa ka tann men sa k pa ka tann avan se sekirite k pa ka tann, se dwa nou fason pou te gen jodi an èske te genyen direktè direktris lekòl ki anonse semèn nan y ap fèmen ki te la tou èske yo tande dispozisyon ke nou di n ap pran avèk lapolis e èske yo santi yo sifizamman rasire pou pou yo ta ka di timoun yo semèn sa yo ka reprann chemen lekòl paske kou a distans yo bon son lòt blòf ankò pa gen elektrisite lakay timoun nan epi son lòt travay anplis pou paran yo tou donk kòman sa pase.
Fòm di w ke fòm dayè fòm remèsye yo paske se dimanch dènye nou dekrete pèmanans lan dimanch nou te rankontre avèk. sitou direktè direktris lekòl ki te deja anonse ke yo an difikilte, ke yo fèmen oubyen yo pral fèmen, se te la premye rankont lan te demare e yo tout te patisipe nan rankont sa tou nou te envite asosyasyon pwofesyonèl psikològ ayisyen paske yonn nan lòt domaj kap fèt fò gon repons pa rapò a twomatis timoun yo ap viv yo fò ede direksyon lekòl yo genyen plis mwayen pou yo kapab reponn a twomatize moun sa m pa ka kwè men jodi a se lise lasalin kap akeyi elèv lise petyon kap fwi vyolans nan zòn lakay yo se lise lasalin kap akeyi elèv lise site solèy ki te kòmanse byen ane a malerezman semèn sa yo si w al nan klas segondè 4 lise lasalin pa gen kote pou mete moun avèk lòt elèv nan zòn yo ka pral e se pa sa sèlman donk gon boulvèsman nan kad skolè la anplis de. kalandriye an ki rann ane an trè trè difisil. Alò, sa n ta ka di tou, Jan Monaken, ke anpil direktè lekòl kongreganis, piblik, prive, sendika ansenyan avèk ki te fèt avèk minis jistis la nan biwo l e avèk sendika ansenyan nou swete efektivman ke lapolis lan gen kapasite, gen mwayen pou ke l kapab kòmanse rezoud pwoblèm lari a. Men, si sa pran on mwa, de mwa, twa mwa, ap ret anpil pwofesè kalifye nan peyi a. Nan on peyi deja kote 80 pousan moun ki gen diplòm pa viv nan peyi a. Ou ka wè sa, jan moun ap reflechi a konbyen kondisip ou kab viv nan peyi a toujou. Donk, si vyolans sa kontinye, si dezespwa kontinye pou ansenyan ki deja trè mal touche, ou touche anreta anpil fwa, ap rete nan peyi a paske malerezman pou nou lavi ki presede dwa a ledikasyon e nou kapab swiv sa se pa lekòl m ka di ki sible patikilyèman ou sible sèlman moun nan kay li wè sa k ap pase donk se anndan kay sitwayen ak zak sa yo ap poze nan lari. gran lajounen, nan legliz tou, avan menm sa te kòmanse nan lekòl, e sa enpakte lekòl la avan menm kalandriye a jan moun a, se kat skolè a, sa vle di ke lè pwofesè yo deplase, donk yo pap viv nan zòn lekòl yo ankò, lè elèv yo se deplase entèn, yo pap viv nan zòn lekòl yo ankò, pandan n ap pale la, yon sitiyasyon m ta kab di ki parèt menm.